Bonjou, bonswa, bèl moun, bèl, bèl, bèl joli, bèl moun mwen yo. Euh, Kòm nou toujou konnen, m toujou make sure mwen sage nan la paske m toujou vle tout sa m pral di. Tout sa kap sot nan bouch mwen soti pa yon kote ki clear, ki vrèman pure, ki pa gen anyen, ki pa gen negatif, ki soti pozitif, dirèk pozitif. So, Poly Santos mwen renmen boule paske Li sèlman retire sak pa bon li toujou kite sa ki bon e lèm gen yon lèm m vle kenbe m toujou vle kenbe enèjim ou konprann so se konsa alright menm si m still gen yon esens de kap boule la tou wi but m still mwen still kontinye sej. Paske m bezwen tout bagay ki you know clean the energy fò m netwaye enèji an netwaye bò kote m nan make sure I'm good ok nimewo m ap pale jodi an se Nimewo 2. Se nimewo 2 m ap pale jodi an paske m fè 0, mwen fè 1, kounye a m ap fè 2. Ok, so, kisa vreman nimewo 2 sinifi? Kisa sa sinifi? Li sinifi pè, li sinifi amoni, li sinifi like. You know, de bagay, de bagay ki gen dwa sanble nan yon fason, ki gen dwa mache menm jan, o pale menm jan, ou byen gen yon menm je, o sousi, whatever sa ye a depi li de se pè. So, nou menm, le pli souvan, bon, Nimewo 2 pou mwen sinifi tankou nan lanmou m ka di se relasyon papa manman you know mari madanm so jan de bagay sa yo se nimewo 2 so kounye la Kòm mwen di nou deja, mwen menm, mwen twouve nimewo yo se dirèk kominikasyon avèk anj yo. Paske nimewo nan tout bagay, nimewo everywhere, tout kote nou fè, tout lavi, tout bagay se nimewo. So, M vrèman vrèman kwè, mwen menm, mwen kwè ke nimewo yo se dirèk an kominikasyon avèk spirit world la, you know, sa n ap, tout espri yo, espri de, tout bon espri, ou, you know, se konsa. Sa se pou mwen menm. Men, lè nou gade nimewo 2, nou wè, so, li vini avèk yon pakèt fòs tou. Lè w gade ou wè an nou menm, nou menm ki imen, kòman, gen anpil bagay nou gen 2 nan yo. Like, epi yo sèvi anpil. Gade, 2 men, 2 pye, you know. 2 je, 2 zòrèy, tout bagay sa yo, nou gen 2 nan yo, epi yo fè travay la fèt pi fasil, tankou se konsa Bondye te kreye nou. Ou konprann? So, 2 mwen, mwen sinifi ke mwen wè ke. li vreman gen yon gwo enpotans, yon gwo direksyon. So, ou menm kounye a la ki konekte avèk, you know, espri ou, ou fè sa pou fè, ou, you know, ou konekte, ou mete ou nan pozisyon avèk tout sa ki pou ou yo, Epi konnya la, pandan w ap panse a yon bagay, right, w ap panse a, ok, o m bezwen, m bezwen jimo pa mwen. Ou konprann? Tankou jimo a nou ka di ok, yon moun ki, ki like, resanble a ou menm, right, ki like tankou ou menm, ki, sa se jimo m, sa se parèy an m, sa se, you know, bagay sa yo. 2 se konsa ye so ou menm ki ou pa bezwen tankou se ou fèt jimo se ou te soti jimo ou ka rankontre yon moun epi lè fini se jimo ou rankontre gen jimo nan relasyon so ou ka rankontre jimo nan relasyon ou ka rankontre jimo nan yon biznis ou gen ou ka gon patnè wap fon biznis avèy epi lè fini se jimo ou ye nou tou lè 2 gen yon like nou. nou kominike, tankou nou konekte nan yon bagay. So sa vle di, youn nan nou pa fè lòt mal, ou pa konprann? Tankou ok, I have, I have your back, you have my back, you know? So, nan tout sans tou, ou wè de, gen yon gwo valè sou li.

Ou pa, ou petèt ap priye Bondye, petèt ou ap di, o Bondye m bezwen w ba on moun oubyen whatever. Epi konnya la, pandan w ap mache, ou konekte avèk anj yo, epi ou rete se sèl 2 w ap wè. Ou pa konprann? Ou, ou vire la, ou voye je w bmde. Ou tounen lò ou voye je w 2. Tout kote w pase 2. So kounya la ou tou konnen, oh ok, mwen nan wout la, mwen nan chemen an, m ap, priyè m yo ou tande, repons lan ap vini, repons priyè yo ap vini, paske mwen wè, m ap mache, mwen wè de mwen wè plizyè de kote m pase de bò kote m mwen wè de evriwè de la de tout kote so kounye a la ou gen tan konnen ou gen tan konnen ke ou nan chemen an anj yo avè w oh my God aah m pap janm sispann di mèsi avèk.

pou yon moun ki ka jis, ou pa janm konnen ki moun ki ka tande, sa y ka pote pou yon moun. E pi lè fini, m santi m vrèman kontan paske se yo menm ki ban m fòs pou m ka fè sa. Vandredi 16. Vandredi 16 mas se foul moun li ye. Foul moun se um gwo bagay, gwo bagay, gwo bagay. So se nan foul moun m toujou trete tèt mwen. So mwen gen um lavende, baf 7 k apèy soti. M ap make sure by tomorrow e sipoze post. By tomorrow e sipoze post or tonight or today I am.

and ou jis rantre nan tub ou, ou mete tout sa yo, ou mete sobe an afo epi ou chita, epi ou met ti mizik ou, epi ou pran ti tan pou tèt ou epi ou set entansyon ou di sa w vle nan sa w ap fè a, nan tan ou pral pase a, ou repete ou di ok m ap la pou m netwaye m pou m you know. rantre nouvo sou ou konprann pou kòmanse bagay new byen sa w vle a it's up to you men foul moun sa sitou foul moun sa kap vini an se foul moun an libra li ye se foul moun balans epi jodi an ankò map pale de map pale de de ki ankò nou ka di balans balanse lavi a nan byen, mal, good, you know, bad, um, um, everything that's, you know, opposite, sa w bezwen, amoni avèk nan tout sa w bezwen an gen yon balans ladan. Ou mande balans nan lavi w, ou konprann? Ou pran, ou pran, um, um, ou benyen epi lè fini, Ou netwa yo epi Ou mande balans ou byen nan sa w bezwen an, balans nan kenenpòt sa w bezwen, balans nan chak bagay ou bezwen. Se like ou ka separe pou w mande balans nan chak bagay ou bezwen nan lavi w. Chak bagay mande balans, mande You know, direksyon mwen te tout bon bagay yo, se pawòl ou kap konte, sa w di yo se yo menm kap konte. So, mwen menm nan pati pa m nan, m ap voye 7 sa yo pou ou, lè ou òdè yo, m ap voye yo pou ou avèk tout. enèji sa mwen genyen an, pase sonje mwen di nou deja, I'm overflowing, I don't mind sharing, but the way you will get to, to, to, um, get it, is you have to, you know, pay a little money for it, because, come on, I'm.

team my spiritual guides my ancestor they just they all over my dd's and stuff they they they right here like literally right here right in front of me so you guys mwen byen kontan nou tande mwen epi nou konnen ma mete enfomasyon et si bagay sa nou bezwen tout sa nou bezwen don si nou vle fè done donasyon ma mete tout enfomasyon sa pou nou tou m swete nou pase the best time of ya life good energy m voye pou nou enjoy um sante tout sa kè nou dezire babay my loves bye.